Bonjou e bonswa tout zanmi Grann Kolin yo, aprè midi a nan lè sa la m pote yon bon mesaj pou nou pou vrè fanatik RDC yo e pafwa plizyè plizyè fwa m jwenn de zanmi kap ekri m kap di m ah Kaba monchè m pa gen kòb non m pa gen mwayen m sipòte travay la non men ma panse avèk ou. Men anpil nan moun sa yo, dèfwa yo pa nan peyi a, dèfwa se moun ki lòt kote yo ki fè l konsa. Alò, jodi a la a, mwen vini avèk yon fason ke ou kapab pote yon kontribisyon pou nou, kapab ede nou, kapab sipòte nou. Sitou avèk moun ki itilize YouTube yo. Gen yon fason mwen pral prezante nou la toutalè, ou kapab sipòte nou a 4 dola. chak mwa a, y ap pran sou kont anba kou, m pral montre w sa nan yon videyo la toutalè. Ou kapab sipòte nou tou avèk 9 dola 99, ou ka sipòte nou a 24 dola, men se chak mwa. Y ap tou pran ni swa sou kont PayPal ou oubyen sou lòt kont, sou kat de kredi ou. Ou konprann? Men, opsyon sa a, li pa pou moun ki ann Ayiti silvouplè. Li pa pou moun ki ann Ayiti. Nou prale ansanm avèk mwen rapid vit pou nou kapab wè kòman fonksyonalite sa mache. Nou prale sou machin nan la rapid, m pral fè yon ti fòmasyon pou nou pou nou kapab wè sa e ou mèt sèten a nenpòt kèl moman ou ta pa ta vle, ou vle ban mwen yon 2 mwa epitou aprè sa ou kapab kanpe li ok. Nan teknik la nou konnen gen mwen menm gen Fred e depi yè nou konfigire sa pou ou, youtube bay posiblite sa. E map aprann sim te plis popilè sou youtube la menm jan avèk jan RDC popilè sou sou alò si nou te popilè ni sou youtube ni sou facebook m panse youtube la tap gentan fè nou gen ti bagay nan pòch nou deja pase avèk zanmi ki vle sipòte travay la lèw sipòte travay sa premyeman nap gon klèb de moun kap sipòte yon pakèt manb wap kapab souskri wap kapab kreye pwòp espas paw sa vle di gen de bagay nap lage se moun ki abòne yo ki rejwenn chèn nan ki ap jwenn bagay sa yo. Ann al gade ansanm avèk mwen sou ekran la. Lè w moute sou paj la, rapid vit san pèdi tan, n pap twò pran anpil tan avèk ou. Ok, lè w sou paj la, premyeman ou te konn jwenn yon bouton ki se abòne. Men kounya l gen yon bouton akote li ki se Rejwenn. Gen anpil zanmi ki te konn toujou ap mande nou, Kaba, kòman nou ka sipòte travay la? Mwayen yo pa fasil. Men kounya la, ak 4, 5 dola, ak 4 dola, 10 dola, 24 dola, sa pral depan de ou menm, Men kòman w kapab sipòte travay la. M konnen gen anpil zanmi ki pral vrèman apresye sa, e ou menm tou pral antre nan lojik sa, nou di w mèsi paske ou pral mete w disponib pou kapab sipòte RDC. Ok. E m pral wè konbyen moun ki pral nan pati 4 dola, pati 9 dola, epitou pati 24 dola. Se. 3 fason sa yo kapab rejwenn nou ok nap gen yon ti bagay espesyal pou ou pou manb yo nou gen ti bagay espesyal pou manb yo ebyen ou pral antre nan lis manb ki asepte bay RDC yon 4 dola yon 3 dola 99 pa mwa e yon 9 dola pa mwa e yon 24 dola pa mwa an al gade la nou wè la nou genyen tout pou abòne yo kounya ou pral fè rejwenn lè ou fè rejwenn. Ok lè w fè rejwen lè w ap tonbe sou lòt paj sa a ok w ap tonbe sou paj sa a lè w vin la premye sa ki monte a se grand colline sipòte ok avè li sipòte grand colline ou jwenn la a ou jwenn se 3 dola 99 y ap pran sou kont an bank ou chak mwa dezyèm nan se sipòte sipò Sipòte espesyal, sa vle di yon sipò espesyal ki se lè w klike sou li, li monte la a, ki se 9 dola 99. Yon lòt gwo sipò total lakay, se sa a, li monte la a 24 dola. Kounye a, si se sa 3 dola w ap pran, ou klike sou si, alò Grand Colline sipòte, Baw 3 dola moutre la epitou ou fè rejwenn kisa wap jwenn wap jwenn ti badj bagay kap pataje badj de fidelite a kote de votre de votre non dans les commentaires depi ou fè yon kòmantè ap gen yon badj ki moute sou li tout moun ap wè moun sa se yon moun kap sipòte RDC epitou ou pral nan lis manb lan ok oh paj la paj la echape an nou tounen sou paj la ankò ok. E ann tounen sou paj la, banm klike sou li ankò pou n kapab wè. Trè byen. E lè w la, w ap fè rejoindre. Kounye a la, lè w fè rejoindre, lè w fè re, lè, lè w fè rejoindre, kounye a ou oblije moute la. Lè w vin la, lè w vin la, kounye a se la ou vin monte e sou, sou paj la. Kounye a ki sa k pase? Yo di nou add pèyman, alò, alò metòd. Kòman w kapab. e antre nan sa. Premyeman, e si w dakò pou yo pran 3 dola 99 la sou sou kont ou, ou vin la a, ou fè add epitou fè buy ki vle di achte, ok, la l moute la a, wè non m moute la a Claudy Chervil. E pou mete lòt bagay yo. Ok aprè sa map fè save yap mande w kòd bank lan bagay ou konprann nimewo bank lan bagay sa yo eske nou konprann ou ka moute la pou kapab aktive sa si se li menm ou pran 3 dola 99 la yap prann sou ou chak mwa ok. Apre w fin fè li, premye, alò lè w, si w fè li la, pa egzanp pou jodi a se 4 desanm, y ap kòmanse, y ap kòmanse pran 3 dola sou kont ou le 4 janvye, yon mwa apre. Ok, yo p ap tou pran l la jodi a, y ap pran l le 4 janvye. An n tounen byen rapid, se menm jan tou pa egzanp, si w fè bak ankò, ou di rejwenn. Moun a wal nan sa 3 wal nan sa 9 dola 99 la ou fè klike sou li ou klike nan bò sa epi tou l moute la kounye a ou fè rejwenn bagay teknoloji kap avanse mezanmi fòn de fòn debouye nou ok sa se 9 dola 99 9 dola 99 yap pran sou kont ou wap sipòte sipòte espesyal yon sipò espesyal kounye a ou fè kat de kredi kounye a si gen si w gen paypal tou paypal la ou klike sou li la epi tou fè add Yap di w pou w konekte kont PayPal ou avèk kont Google ou la, kont PayPal ou, bagay sa yo fè yon kontinye. Mwen menm m pa ladan li, m pa byen fè kontinye. Men, moun an Ayiti pap ka wè l. Sak fè m wè l mwen menm paske m genyen vpn ok, m gen vpn sa vle di ke malgre m an Ayiti avèk nou la, m pa an Ayiti. Fizikman m an Ayiti men teknolojikman mwen Ozetazini, m nan zòn Dallas. Ok banm klike pou nou ankò sou kat de kredi a pou kapab fè sa se menm bagay avèk premye a one klike la wè non an non an moute moun kap kap kap sipòte a epitou aprèsa ou mete kòd e bay bank ou la yap pran ou tou yap pranm yon 9 dola 99 etazini si w etazini wa mete eta si w nan lòt peyi wa mete lòt peyi men se etazini e m ye la mwen menm fizikman m an ayiti men e teknolojikman m etazini ok nalè m retounen moute la ankò. E m fè bak. Gon lòt gon lòt espesyalite ankò m fè bak. Ok m fèmen sa nan m tounen ankò. Kounya m di m ap pran 24 dola 99 la baw ok. 24 dola 99 m klike la. Lè m vin klike m fè yon ti tann. Ok la al monte la. Kounya m pral di konsa yo ap pran 24 dola 99 ki se 25 dola an tou e yap pran sou kont mwen. M di wi m dakò m fè knsa ok epitou m fè bay ki se achte pa vre achte ok m pa konn si m pwononse anglè a byen ki se achte kounya lè m vin la m klike la m mete nimewo bank mwen nimewo kat de kredi mwen Alò nimewo kat de kredi mwen ok apre sa m mete ni yon lòt nimewo la yo mande sekirite kòd eske w konprann mete tout bagay sa yo m panse depi w gen kat de kredi w ap konprann tout sa e ou vin la epi tou ou fè save kad depi w fè save kad wap bagay men apre sa wap kapab kanpe l nenpòt lè w vle sa vle di konsa bon Ah son kat son 4 mwa m tap fè avèk cabastrès 4 mwa a fini banm kanpel gen posibilite pou kanpe li men metòd pou kanpe a la e sim te fè swivi yo m ta kapab wè metòd de poum kanpe a men l ka difisil poum wè metòd de kanpe a la manti Fred ok pa gen pwoblèm alò m panse ke li vrèman enpòtan poum te pataje sa avèk nou. Nap gade paj la la. Nap gade tout video ki pibliye nan moman an yo. Konprann? M gen 400, m gen 420 video deja. Men tout video sa yo se Kabastras ki travay tout ki lage yo la. Tout video nap gade la, tout pase pa mwen menm, li nan 400. Paj la genyen 3, chanèl la genyen 3 zan. Gad tout sak sou li la tout se bagay orijinèl pa nou ok tout sak sou li la yo e m panse ke nou eseye konprann map tann nou zanmi ki pral abòne yo la rapid vit. Wi janm sot dil la map tann nou mezanmi nou menm te konn toujou vle sipòte cabastrès men fòk moun nan ozetazini oubyen nan lòt peyi nan mond lan ayiti pa ladann wè ou menm si ou klike sou li ou pap menm jwenn bouton kote pou abòne a kote pou rejwenn li ou pap kapab paske an ayiti a pa ladann mwen menm sa fè mwen wèl pandan m an ayiti la se paske fizikman m an ayiti men teknolojikman mwen pa an ayiti mwen nan Vil Dallas Ozetazini paske mwen mete vpn mwen aktive e vpn nan se yon aplikasyon peyan li ye tou nou wè bagay yo bay ti sipò paw la rejwenn gwoup la m ta renmen gon 50 moun ki la nap gen de bagay map poste pa epa ou lòt moun pap wèl se ou menm kap wèl moun ki asepte rejwenn rejwenn nou an m pral wè ki premye moun nan son challenge m pral wè ki premye moun ki pral antre Nan lojik sa, men fòk moun an Ayiti podyab. M pa wè konbe moun Ozetazini, an Frans, Brezil, Chili, lòt kote nan mond lan, Kanada, ki pral kouri rejwenn nou nan ekip manb lan. Ok! Babay tout moun! Claudy Chervil. ki te nan kizin nan, men se yon travay ki fèt ansanm avèk Fred Nathou, John Fred Nathou. Se nou menm ki ap jere chanèl YouTube la e se nou menm ki jere tout sa ou wè la. Gen posiblite sa, ban nou ti sipò pa w la, l ap ede nou anpil. Bye bye tout moun, a la pwochèn.